Bonjou bonswa byenvini sou info 24 se toujou avèk menm plezi a mwen kontan rejwenn ou a chak fwa poum pote pou ou yon nouvèl video. Fednel Monchéry, ansyen direktè ministè enteryè rive jwenn arestasyon li nan moman nap pale a li nan komisarya Petyonvil. Fednel Monchéry se alye pouvwa an plas la, ansyen kandida pou pòs senatè nan depatman lwès la, li tap dirije ministè enteryè kote gen divès akizasyon ki te poze sou dol tankou masak lasalin, tankou moun ki tap vann viza. pou ale Lèzetazini, viza ki te la dispoze disponib pou regle afè ministè, ebyen Fednel Monchery li menm, li te itilize l pou l fè kòb selon divès temwanyaj ki te fèt nan kad afè sa. Anpil moun te di ki fè Fednel Monchery li menm li pa t rive jwenn arestasyon li oubyen li pa t nan prizon pou l t ap reponn kesyon, pou l t al reponn kesyon lajistis se paske se patizan pouvwa a li ye. Ebyen finalman li rive jwenn arestasyon li jodi a. Nou pral envite w swiv kèlke kòmantè nan kad afè sa pou plis detay. Yo te yo arete ansyen direktè jeneral ministè enteryè la Fednel Monchéry selon. Edmond Jean Baptiste ki son konfrè e nan Matin Caraïbes. Donk misye tap sikile nan yon machin ki ta va genyen yon ansyen plak ofisyèl. Donk lapolis pwosede a arestasyon l. Eske nan moman nap pale la yo toujou kenbe l oubyen eske li libere? Nou poko gen detay sa men pou le mwen il ya kelke ce matin menm il vient d'etre arete par lapolis selon enfòmasyon ke Edmond Jean Baptiste konfime.
Bon Pegi se pou m di ou Talè a M tap di ou Mwen sèten M pap fèm avoka de pèsòn aktè ki sou panèl la la non. Ou wè emisyon moman verite jodi a m kwè ke gen de konfesyon ki pral fèt. Gen de aveu k pral fèt. Paske ke non ou ap wè. Ou wè ou wè kolonel la m di w kòm yon eksperimante ou wè li pa konfòtab nan sitiyasyon kap devlope nan peyi a ou wè ou wè jan kolonel Rebu son moun ki vèbe èske ou wè l te vle elabore sou kesyon koudeta oubyen

Pèp ayisyen ap viv kalvè sa a, Ayiti nan toumant sa a. Ok, mèsi.
Kite m fè pawòl la sikile avan m rive jwenn Senatè Steven Benoît. Kite m pase pa Alain Alfred de Cogit, de la Société Civile. Bon, lamenm kesyon, kisa w konprann nan pawòl koudeta sa a? E
an reyalite genyen plizyè tèz ki kòmanse ap diskite pandan lè dènye jou. Gen moun ki kòmanse mande pa rapò a imaj ki t ap sikile sou rezo sosyo yo, èske efektivman te gen de refleksyon ki t ap fèt pou te chanje done yo? nan jounen 7 fevriye 2021 an. Sa s on tèz ke anpil moun ap reflechi sou li, men mwen menm pou w gen sifizamman de done pou m abòde l. Men genyen on sijè ke m panse pa rapò a angajman ke mwen genyen pandan o mwen les 15 dènyè zane, m panse m ka plizoumwen pale de li, se jisteman dinamik de, m ka rele sa kou de fòs ki fèt. kont la konstitisyon ayisyèn e nou se youn nan enstitisyon a soyete sivil la depi 2007. Alò sa se yon lòt sijè ke n poko abòde. Non non, se menm sijè a, ou pral konprann li rapidman. An 2017 nou pibliye, nou te achemine yon lèt ouvèt bay lè 3 responsab oubyen lè 3 prensipo pouvwa de leta pou n te. sitou alète yo sou nesesite pou yo te asime responsablite yo pa rapò a renouvèlman enstitisyon yo. Kite m di w ke nan lèt ouvri tou louvri sa ki sou sit entènèt Le Nouvelliste, nou te jisteman youn nan ra enstitisyon ki te rekonèt ke te dwe gen eleksyon pou renouvle premye tyè Sena a nan fen ane 2017. Paske, pa rapò a modifikasyon ki te fèt nan konstitisyon 87 la, m panse ke Senatè Steven Benoit ka demanti m si m petèt rate. Non, ou pa konprann rapidman, Pegi Jean. Rantre nan lòt sijè ke nou pa rantre. Non, se le menm sijè. Se menm sijè pou ki rezon, Pegi?
Prezidan Repiblik la nonmen. Ou gentan di ke gon rekil ke w pran, donk ou pa pral di wi te gen koudeta, non pat gen koudeta. Men gon kou de fòs ki fèt kont lakonstitisyon, se sa m ye. Non men, non se pat sa kesyon, bon. W ap pale de koudeta Pegi, se pa rapò a kisa? M ap pale de sa ke gouvèneman an denonse an, m ap pale de sa ki bay arestasyon ke l bay yo anviwon 23 moun, eksetera. M ap pale de sa. Bon, la ou wè ke gen plizyè senaryo k ap reflechi jodi a. Gen de moun ki kwè ke genyen efektivman, m panse ke genyen entèvenan anvan yo ki sot di l, ta sanble te genyen de diskisyon, de planifikasyon ki ta sanble fèt, ok, pou ta chanje, paske m pa gen done lan menm pou m pozisyone m sou sijè sa a, men mwen menm m ap di w ke o nivo de la sosyete sivil nou konstate. Nan jounen 7 fevriye 2021 an, gon kou de fòs, yo ka rele l kou deta tou, ki fèt kont la konstitisyon. Hum, se kiyès ki fè li? Ekout, se moun ki te la pou respekte konstitisyon an. Se lansyen prezidan Jovenel Moïse. Li fè on kou de fòs, sa ke anpil moun rele on kou deta kont la konstitisyon. Mentnan si w mande m pale de kou deta sa a, M panse ke m ap gen sifizamman d'eleman pou m abòde l. Mèsi. Talè n ap vin sou li. An n al jwenn Senatè Steven Benoît e sou alò, bon, sou menm kesyon an. Kòman w ye?
Eske se Valda? Wap di mwen Valda. Bon, Valda kòman w ye mon frè? Mwen fòm wi Valda. Monchè, mwen menm, m tande kòman w fraktire la e sa byen fè m mal paske nou te wè tou lòtrejou nou te pale men eske w ka esplike popilasyon an kisa ki pase Valda avè tout patizan l yo?

Ou wè nèg sekirite yo. Ok.
Nan menm moman m di misye m ap vini. Pandan m ap vini m fè tann ti vole Jean Wesner, m vin pale ak misye. M te rapèl al, te m apèl la bak. Li di m gen yon ti jènonm ki kanpe devan kote l ap zanmi tou l sispèk. Men lè yo kenbe li, li di se ti bòfrè m li ye. M di wi efektivman sa m li ye, m fè l konnen tan anwo. M te di men vini pou n ka lage m di m kite non. Bon si nèg la se Yassy l ap achte l kanpe. Si li di se ti bòfrè m li ye, voye nèg la fè wout li. M te di non pito m vini. Menm kote m ap pale ak moun nan. Misye ensiste, delege a ensiste li di pito vini. Wi se nèg la te la wi. Li ensiste li di pito vini pito. Men. Wi se li di pito vini. Li pale wè nèg ki te la avanse avanse. Konnya nan menm moman an epi lè lè map pale sou machin nan epi sou desann machin nan li di yo se pitit pa nou misye ye wi sou le chemen map misye se bal kap pete lè mwen menm m pèse lè gè a li gon mayo blan. Pokopoko pa Japon Japon Japon Pokopokopoko Ou di se bizi paw misye ye lè w gade wè se bal kap dekannche sou ou. Se slik ki te sou machin nan anvan menm tap kondi. Ok. Se slik di misye epi se piti pa nou misye ye. Patnè gen yon patnè ki anlè a m pa konnen kisa misye misye foure dèyè m se m bal la sou tèt li. Apresa gen yon eleman ki te tou kole delege a delege a gen yon malouk.